Salut tout moun, nap diw byenveni sou chanèl la ki se tout enfo. Nan videyo jodi a nou pral prezantew 10 selebrite dorijin ayisyen ke ou pat konnen. 10 selebrite ki vrèman popilè nan mond lan e ou pat konnen si yo te dorijin ayisyèn. Anpil nan yo gen yon dorijin ayisyèn swa pa manman, papa oubyen gran paran yo. Avan nou kòmanse videyo a abòne ak chanèl la pou ka fè pati kominote nou an e pou ka jwenn tout videyo nou lage yo. Nimewo 1, Nou gen Jason Octave ke anpil moun konnen sou non Kodak Black. Li se yon rapè ameriken ke anpil moun konnen, e li se youn nan rapè ameriken ke anpil moun renmen. Still that same nigga in a foreign but it's stolen Ryan sporty, acting sporty, can't control it I'm doing fine, got that bag, yeah Li fèt le 11 jen 1997 Ozetazini. E paran Kodak Black se te Ayisyen ki te emigre Ozetazini. Li grandi Pompano Beach an Florid, e li te kòmanse karyè rapè li a laj de 11 an. Kodak Black se yon rapè ki pase anpil tan nan prizon, e yo te arete l paske li te posede yon pakèt zam ilegal. E malgre ke li kondane a vi, li te arive lage kanmenm. Apre ke yo te fin lage l, li te lage yon ti bout videyo kote ke li t ap di Bondye mèsi paske li sòti nan prizon an. Bòkò wi!
Se pa travay anba non. Kisa ti frè di? Yo panse l pa tap sòti. Yo panse l pa tap vin lakay. Enben l fenk kare la. Tonnè boule m devan nèg anlè a.

Aprè tranbleman de tè ki te frape Ayiti an 2010 la, li te antre nan peyi a ankò. Li patisipe nan anpil konkou. An 2010, li ranpòte Miss Haiti Univers e an 2012 li te ranpòte Miss Hispan American. An 2011, li kreye pwòp fondasyon pa l pou l ede Ayisyen ki pa gen kay pou yo rete. Li se yon moun ke anpil moun konnen akoz de.

Nimewo 3, Nou gen Chey Mahimama Joseph ke anpil moun konnen kòm 21 Savage. Li se yon rapè anglè ki fèt le 11 oktòb 1992 ann Angletè. Lè li te gen 7 an, li te kite Angletè pou l t al viv Ozetazini. Li se yon rapè anpil moun konnen e anpil moun renmen. Youn nan rezon ki fè yo konnen l plis, se paske 21 Savage enplike nan anpil istwa ki gen rapò avèk dwòg e avèk gang. e yo te menm arive mete l deyò nan lekòl li paske li te vin ak yon zam ilegal nan lekòl la. E nan yon entèvyou li te fèt, yo te mande l ki orijin li, li te reponn, Mwen se Ayisyen. I'm Haitian, you know what I'm saying? My granddaddy Haitian. Different struggles develop different characteristics in people, you know what I'm saying? Haitians have Very bad struggles you know what I'm saying in Haiti so that just make them rough you know what I'm saying and make them just operate a little different than your
Nimewo 4, Jean Bocejo. Li fèt Chili nan yon vil ki rele Santiago. Manman Bocejo se yon chilyèn. Papa li se yon Ayisyen. Li se yon foutbolè k ap jwe pou ekip Chili a, e li gentan diskite 4 koup du mond avèk yo deja. Beauséjour te gen yon anfans ki vrèman difisil akoz 2 paran l yo te divòse. E li pa janm bliye si l orijin ayisyèn. An 2010, apre tranbleman de tè a te fin frape peyi a, li te voye mesaj sipò l e solidarite pou pèp ayisyen an. Nimewo 5, Presnel Kimpembe Presnel Kimpembe se yon foutbolè fransè ki fèt le 13 out 1995. E li ap jwe nan ekip Paris Saint-Germain an, ki se youn nan klèb an Frans. E manman l se yon Ayisyen, papa l se yon Kongolè. E li se youn nan moun ki dorijin Ayisyèn ki pa pè di kote li sòti. Paske, apre yon viktwa ekip la te fè nan Koup Dimond 2018 lan, li fè yon ti bout videyo kote l ap selebre viktwa a,

Abòne ak chanèl la pou lè nou lage rès video a poul ka tou vin jwenn ou sou telefòn ou an. Pataje video a pou plis moun ka wèl. Mèsi paske w fè sa. Nale, nap wè nou lòt pwochèn video.